Salut bonjour bonsoir tout moun nou pandan mwen te kontou ap tande nou non pam se James Doreus e jodi a mwen santim fyè mwen santim kontan pou m ansanm avèk ou ankò nan emisyon paw la ki se yon lòt fanmi pou yon lòt sosyete alò jodi a nou pral pale ou de yon bagay ki vrèman enpòtan nan maryaj la e nou konnen maryaj li dwe bati sou relasyon amourèz. Ebyen anndan relasyon amourez la gen 2 lòt pwen ki enpòtan se relasyon amikal epi relasyon seksyèl. Nap pran ti poz, nap tounen talè. Wi zanmim yo nou tounen ankò jan nou diw. E pou antre nan maryaj ou bezwen jwenn yon moun ke w renmen. Sa vle di yon maryaj pa kapab e bati oubyen ou pa kapab konstwi yon maryaj san otan ke ou pat genyen yon relasyon amourez. E anpil otè defini relasyon amourez la se yn relasyon antre de pèsòn fonde sur legzistans de santiman amourez pataje. Sa vle di si santiman pa pataje, mwen pa kapab, mwen pa kapab ale nan dans le mariage ansanm avèk moun nan. Nou bezwen vrèman pou youn renmen lòt pou kapab marye e se lè sa yo pale de yon de relasyon. amoureuse paske l'amour se pilar oubyen l'épine dorsale m ka di poto mitan sa yo rele maryaj la siman ki trè pwofon e ke nou tou lè 2 nou pataje l wi nou te di nan entwodiksyon an ke Relasyon amoureuse la se lè sanm mache pou moun nan, se lè ke mwen feel moun nan, se lè ke mwen santi ke m paka viv san zanmi an. Men sa pa vle di pou otan ke si tout fwa mwen renmen yon moun, mwen gen yon relasyon amoureuse, sa pa vle di pou otan ke mwen genyen yon relasyon amikal, non. Gen anpil relasyon amourez vrèman vre ki kòmanse ak yon relasyon amikal. Anpil moun tou ki wè yon endividi, ki wè yon zanmi, ki wè yon moun ke yo pa t vrèman zanmi moun sa a oparavan epi yo vin bati yon relasyon ansanm avèk li. Men lè w ap gade koup la, ou wè de moun yo vrèman se de moun ki toujou. timid lòt paske pa gen vrèman yon relasyon amikal. Yon relasyon amourez se yon gran ansanbl, epi relasyon amikal la m ka di se yon sou ansanbl. Ou kapab genyen zanmi sa a ke ou marye ansanm avèk li a, men ou pa vrèman alèz avèk li, ou pa ka pale de tout sijè ansanm avèk li, Enben lè sa a, maryaj la ale manke paske pa genyen yon relasyon amikal. Toudabò, ou dwe bat pou w konstwi, pou w kapab gen yon relasyon amikal avèk moun nan. Moun nan non sèlman li se patnè w, men moun nan se zanmi w tou anndan koup la. E depi nou zanmi, gen ti sekrè, gen ti bagay youn ap konnen de lòt. Ki enpak, ki pwoblèm sa konn Bay pafwa lè moun nan li pa zanmi lòt la anndan koup la, anndan maryaj la. Moun yo marye se vre, men youn pa zanmi lòt. Se menm rezon sa a pafwa w konn wè ke mesye a li marye, li genyen yon kòb l ap touche nan travay li, madanm nan pa konnen l paske yo pa zanmi, yo jis mari e fam, men yo pa zanmi. Ou kapab wè madanm nan tou li gen bèf li, li bay gade andeyò, men sa pa konsène mesye a. Hein ou kapab wè e gade aktivite misye ap regle men madanm nan li menm li pa konnen yo se paske moun yo pa vrèman zanmi lè gen yon amitye anndan koup la koup la pi sere koup la pi soude koup la mache pi byen lè sa youn kapab konseye lòt youn kapab sipòte lòt paske genyen vrèman sa yo rele yon relasyon amikal ki anndan relasyon amourez la. Gen yon pastè kem gen ansanm avèk li, li gen yon ti dam li santi sanl mache pou li, li rele madanm li li di madanm li siviye mari tèl wi paskem santi sanm mache pou li. Kidonk se sa, relasyon amikal la pèmèt ke koup la pi soude, youn kapab ede lòt nan feblès yo. Alò nap pran ti poz, nap tounen touswit pou nou kapab fè yon ti rale sou relasyon seksyèl. Wi, nap antre touswit nan dezyèm pwen an ki se le rôle du sexe dans le mariage. Relasyon, relasyon. E seksyèl la ki sa li ye egzakteman? Premyèman, la relasyon seksyèl se linyon chanèl antre lòm e lafanm. M ap pale selon Labib. M p ap pale jan mond lan prale la kounye la, yo di w ke de fi oubyen de gason eksetera eksetera. Nou p ap prone sa, men n ap pale selon Bib la e menm jan nou gade dan lanati, nou wè ke. Pa janm genyen 2 mal chen ki kole, nou pa janm k wè 2 mal bourik youn monte sou do do lòt, ni 2 femèl tou, men nou wè se yon sèks opoze, se 2 sèks opoze ki toujou e mete yo ansanm pou yo fè sa yo rele relasyon seksyèl oubyen pou yo ka fè sèks. Ebyen nan maryaj la mezanmi, nan maryaj la, e sèks la li vrèman enpòtan. Nou konnen sa, li konn yon sijè tabou anpil fwa, jèn yo konn konn konn pa vle pale de sa, adilt yo pa pale de sa ansanm avèk jèn yo, ebyen èske 2 moun marye kapab di yo pap janm fè sèks? Oubyen yo fè sèks yon lè konsa? 1 nou pral wè tou swit ki enpòtans ki genyen nan sèks la 1 nou di ke sèks la li vrèman enpòtan dayè yon koup ki fè sèks souvan yon koup ki fè sèks souvan wap wè ke koup sa li menm li e difisil pou moun sa yo yo yo genyen pwoblèm kè 1 moun sa yo lap difisil pou yo gen pwoblèm kè moun sa yo lap difisil pou yo fè tansyon Gon pakèt lòt maladi ke doktè revele ke sèks la li menm li kapab ede w ansanm avèk li. Sèks la li kapab ede w menm avèk sa yo rele strès. Yon koup ki fè sèks souvan, strès la pa domine yo. Paske sèks la anndan maryaj la kisa l fè, pou l mete piman nan relasyon an. Hein sèks la mete piman nan relasyon an map pale sèks dan le maryaj hein map pale sèks dan le maryaj mwen konnen gen anpil moun ki kapab di kòman yo pral fè kenbe ak yon moun ki yo marye depi 30 an ou depi yo marye depi 20 an yon moun ki yo marye depi 10 an mwen map di w ke m marye e m gen plis ke 10 an ke depi m gen anviwon 10 an depi m marye epi Eske sèks la ap toujou gen menm feeling nan? Wi, paske premyèman, premye bagay ki pou pèmèt ke anndan fwaye a, anndan maryaj la, nou kenbe tèm pou sèks la, se lè youn pran swen kò yo. Kòm se mari a, li toujou pran swen kò l, madanm nan li toujou pran swen kò l, Epi sa pral pèmèt ke youn toujou anvi lòt, youn toujou, paske si tout fwa ou son mari ou leve lè maten, ou pap fè twalèt ou, ou sòti ou dòmi tou sal, ou pap mete ou fre, ou pap mete ou bèl, map diw anndan maryaj la ou kapab toujou jèn jan, ou ka toujou fre pou madanm ou, madanm nan tou li kapab toujou demwazèl, fòw achte bèl ti rad, fòw achte. Bel ti bagay pou mete sou ou men. Enben medam nou bezwen yon mari mesye nou bezwen yon madanm hein ou pa ka ap lage kò w konsa konsa dan lenpidisite ou pa ka ap lage kò w konsa konsa nan sa yo rele la fònikasyon men ou bezwen e bati e konstwi ou byen antre dan le maryaj dabò. avan ke w fè sèks se sa ke bib la li menm li li pale e se sa ke li konseye nou alò avan nou ba w dènye konsèy yo nou gen 20 20 choz ke ou ta dwe konnen. Nou relasyon amoureuse nap pran lòt ti poz nap tounen talè. Wi jan nou te di w la nou tounen ankò e nou pral ba w kèk ti konsèy 20 pwen esansyèl ke w ta dwe e ki enpòtan nan yon relasyon amourez ou byen e ke maryaj la ta dwe konstwi sou li, premye a se le respè. Le respè. Youn ta dwe respekte lòt. E se la baz de koup. Ou pa ka marye ak yon mesye, pou mesye a li menm li pa respekte ou. Madanm nan tou ou pa ka E mesye yo paka marye ak yon dam pou youn ap di lòt mo gwosye, ap di nenpòt vye pawòl, youn ap derespekte lòt nan lari, moun ap rantre nan afè nou. Non, sa pa fèt. Paske a chak fwa ou devalorize madanm nan, ou devalorize tèt ou. E a chak fwa ke ou monte madanm nan, ou monte tèt ou. Mwen m vwala poukwa ke nan travay kote m e m ap fonksyone, anpil moun toujou apresye m paske toujou di mwen toujou valorize. Madanm mwen. Dezyèmman, se lakonfyans. W ap wè anpil fwa jalouzi konn ap manje koup la, se paske youn pa fè lòt konfyans. 1, Madanm nan, li te mèt fè twa kat jou deyò, li al nan misyon, l al regle yon bagay, mwen konnen madanm mwen, mwen fè l konfyans. Maryaj la dwe gen sa yo rele konfyans ladan l. Si pa gen konfyans, m kapab di, an menm lè m di yon pawòl ki verite, ou p ap kwè m. Men pou gen konfyans premyèman, fòk pa gen mansonj. Si youn abitye ba lòt manti, w ap pèdi konfyans lòt la. M ap di w, gen yon moun ke m konnen ki marye, madanm nan di mesye a l ap ba l pwazon pandan yo gen yon ti diskisyon. E mwen konnen mesye sa pa janm fè madanm ni konfyans e pa janm manje kay madanm nan ankò paske gen mo ou pa repete mariw depi ou dil yon fwa li pa fè w konfyans ankò gen mo menm mesye a tou pa ka di madanm ni paske depi ou dil yon fwa li pap janm fè w konfyans ankò sim nan ti kont avèw ou di wap banm pwazon e se ou menm ki ban m manje, ki ban m bwè, se ou menm ki fè tout bagay pou mwen nan kay la lè m pa la, e men kounyela lè w di w ap ban m pwazon an ou tou konnen m pap fè w konfyans ankò paske m sa ki sòti nan kè w e se li bouch ou repete menm lè w te di l pou jwèt men mesye a pap janm fè w konfyans ankò le respect la confiance e nap pase rapidman twazyèm pwen an se l'admiration Gen moun ki pa janm kontanple madanm yo, ki pa janm kontanple mari yo, pou di mari a ou bèl, pou pou di cheri tu as le gout de toilette, ou byen abiye, ou chik chèk chòk. Fò nou aprann konplimante, admire, fò nou admire moun nan. Mwen m konn leve maten, m kouche sou kabann nan epi m ap gade madanm mwen, nan kè m ap di kèt e manke bèl, bèl, bèl fanm sa nan menm. Donk se enpòtan. ou dwe admire youn lòt, dwe renmen mari w tankou w renmen madanm ou, mesye yo. Katriyèm pwen an, le fen. Ti sipriz, bay ti blag, amize nou, en fò nou amize nou, bay ti blag youn ak lòt, en youn ak lòt, gen koup ki tèlman, m kapab di, plonje anba sousi lavi, moun yo pa janm bay ti blag, ou pa janm wè y ap bay blag. hein koup la dwe gen blag ladann li dwe gen plezi hein Tara m te pale de sipriz se siki a m pran an la spontaneyite e la spontaneyite wè ou kòmsi ou fè ou fè ou fè moun nan yon bagay kòmsi moun nan pa pa pa panse ke ou ta fè l yon bagay ki ki pa t ekri nan plan an hein on ti Dine enpwovize, yon ti sòti, pwobnad, yon ti randone, sa yo enpòtan anndan yon koup, sa yo trè enpòtan, lè konpliman, lè konpliman en, e la tolerans, sizyèm nan se lè konpliman, fò ou aprann konplimante moun nan lè fè yon bagay ki bon, e papa m te konn gen pwoblèm sa a ansanm ak manman m sonje, papa m, papa m se yon nèg si l fè yon bagay pou ou la ou pa di l mèsi li prèske mouri l pale anpil. Pou sa li di a rele fon bagay pou pou madam nan menm mèsi li pa dim la tolerans an lè konpliman lè konpliman nimo 6 setyèmman la tolerans e yo di lamou sipòte tou ou menm si pa fwa bagay la pa fò byen men fò gen tolerans yon fwa ek pa gen tolerans li pa prive lwen maryaj sa li ka tonbe nan wout li ka kraze paske gen anpil fwa lò ou reprimande moun nan pou yon bagay yon fwa 2 fwa 3 fwa Pafwa se pa paske ou renmen l, men ou oblije fè yon ti pasyans, fè yon ti pasyans pou tolere moun sa. Se pa tout bagay madanm mwen fè ke m renmen l, men m tolere l. Maryaj la pa ka chanje moun non, te pran madanm ou yon fanm ki renmen mache, l ap toujou renmen mache. Se pa maryaj la k ap chanje l. Men m oblije tolere l konsa, menm si konsa m pa renmen l lakay li. Youn nan bagay ke m pa renmen ak madanm mwen mwen menm, se lè m ap gade yon fim. Dem sot travay mwen vin map gade ti film mwen depi sou sou 5 minit li gentan ap bay kout tèt oubyen li dòmi film nan pa entèresel. Mwen menm pandansetan m se nèg kap sot travay map gade 3 4 film avan m dòmi. M sonje lèm te fèk marye se se konsa nou te ye. M konn sot travay m gade 3 4 film madanm mwen paka gad yon film menm. M ta renmen poul chita bò kotem nan poun gad ti film nan ansanm men li pa renmen film se mizik li renmen tande. Ebyen sam fè mwen tolerel. Hein, la tolérance, les surprises, nou pale de sa deja. Hein, les surprises, pote ti flè pou moun nan, hein, fè kèl kontan. Gen moun se sèlman lè anivèsè e yo fè ti surprise ak madame yo. Non, la sécurité, yon mariage, lè de moun marye, lè yon avèk lòt yo dwe santi yo an sécurité. Ou pa ka met madanm ou nan sitiyasyon pè matlòt pou matlòt pa ba l kout pye, pa voye wòch dèyè l, se tèlman ou ba l matlòt. Yon maryaj ki konsa, maryaj la li pap dire lwen. Fòk gen sekirite nan maryaj la. Gen sa yo rele la tandrès. La tendresse ou fò fò pase ti men nan tèt madanm ou pase ti men nan tèt mari ou hein fòk fòk fòk fòk gen gen yon tendresse nan kay la menm si m konnen gen dè fi ou mèt karese yo yo menm se rape yo rape mesye a men gen mesye tou ki ki nenpòt menm si fi a pale avè l an cheri se rape l rape madanm nan maryaj la pa dwe fèt konsa. Pwen tandrès la li enpòtan nan yon koup. Yon laseptasyon de lotr. Laseptasyon de lotr. M sonje lè m te piti m te renmen fi konn ki komèsant. Epi gon lè e mwen fon tès sou menaj mwen m wè si menaj mwen kapab fè komès. Lè tès la mal pase. Kidonk, m wè li pa fè pwen menm. Men sa pa yon pwen ki te fè m pa t marye avèk li, piske l gen yon lòt bagay ke l ka fè. Ebyen, m aksepte l a sa l ka fè a, m di m ap ankadre l nan sa ke l ka fè. Fò youn aksepte lòt jan, jan, jan li, jan yo ye a, hein. Fò m aksepte madanm mwen pou m santi m fyè ansanm avèk li. L atansyon, fò w bay moun nan atansyon w. Ou pa ka tonton nan lari toutan, ou toujou gon bagay wap fè nan kay la, madanm nan pa janm, ou pa janm gon ti tan pou pou pou pou tandel, oubyen gen moun se li menm sèlman ki pou pale, li menm sèlman ki pou pale, e pou lòt la ap tande, li pa gen tan poul tande lòt la. Le soutien, youn ede lòt, lè gon travay lakay la, madanm nan ap fè manje ou menm wap fè sòs la, wap bale, wap lave kay la. Se youn ede lòt. Mwen menm lè m pa travay, lè m pa, lè m pa sòti nan lari, m, m travay plis. Paske m pase twal mouye, m travay. Le soutien. Youn ede lòt nan, nan kay la. Pa di sa se djòb mesye a. Sa se djòb madanm nan. Se youn ede lòt. Sitou lè koup yo gen timoun. Hein? La priorité. Vous devez être la personne la plus importante aux yeux de votre moitié et ce n'est pas négociable. Madanm ou dwe pi enpòtan pou ou, madanm ou dwe priyorite ou, ou pa kab kite madanm ou byen mari ou pou lòt choz, mesye a grangou ou kite manje a nan kala ou pa fèl, kisa ki priyorite ou, mesye a dwe priyorite ou.

Hein Enterè ou dwe madanm nan, lonètete, sezyèm pwen, èske ou onèt ak madanm ou, èske ou pa plen a mansonj, m te di sa deja, e disetyèm pwen la pèsonalite, ne kache pa vòtre vrè vou, gen moun nan yo oblije pran fòm yon lòt moun. e pou madanm nan ka renmen yo, ou ka fè 1 an, fè 2 zan, fè 3 zan, si son nèg ki renmen pa, e pale fò, wap pale piti, pou madanm nan ka renmen ou, menm yon lè wap pale fò a kanmenm, si se ri ou te konn ri fò kareman, men lè ou devan madanm nan ou fèmen, e men ou gen pou ri fò, kanmenm, yap dekouvri w yon jou, si tout fwa se 3, 4 bòl diri ou konn manje, Ebyen lè ou vin marye kounye la ou bezwen montre madanm nan ou pa manje anpil, wap manje nan lari yap kebe w yon jou. Fòk ou dakò pou vrè ou menm nan parèt. Se sa ki se ke nou tap pale de l'akseptasyon de swa, la fyète. Fòk ou fyè de moun ki bò kote w la. La resipwosite. Gen moun menm lè wap fè lanmou ansanm ak moun nan, moun nan se li menm kap enjoy lanmou an oubyen mesye a fin fin distrèl, madanm nan pa menm rive satisfè menm epi li jis vire li ale. Fòk gen resiprosite, fòm mande fi a eske li byen. Hein fòm konn sil li tèmine eske li satisfè mesye a e pa sèlman nan nan relasyon e seksyèl men si map travay di poum bay madanm mwayen kòmsi poum fèm fè chòpin pou li mete bèl rad eksetera anben madanm nan tou dwe pran swen mari a tou hein se resiprosite li dwe pran swen li dwe konnen lèl antre pitan lap fatige li dwe fè ti manje pou li. Se sa yo rele la resiprosite e le bonè. Yon nan pwen enpòtan, ou dwe santi ke ou ere, ou jwenn le bonè avèk moun sa a, nan nenpòt jan lavi a ta mennen nou. Hein? Nenpòt jan lavi a ta mennen nou. Paske lè m bò kote w, menm lè pwoblèm yo te anpil, men m jwenn yon zanmi, m jwenn yon èd, mwen jwenn yon sipò. Mwen jwenn yon sipò. Alò mezanmi pwen yo anpil, maryaj la gen anpil bagay ladan li e nou youn bezwen konnen enpòtans lòt, nou youn dwe sipòte lòt paske youn nan bagay ki pèmèt ke sosyete nou an li ale konsa se paske pa genyen e sa ki enpòtan yo anndan maryaj la ou pa ka marye ak yon moun ke ou pa damou, ke ou pa renmen. Lè de moun pa damou moun ankò, enben labib mande pou nou damou. Nap pran yon ti poz, nap tounen talè, nou pral baw kèlke vèsè ki pale de lamou, de maryaj nan bib la. Nap tounen talè. E nap baw kèlke vèsè ou menm wap li yo. Lakay ou epi wap di nou kisa ke ou pi renmen nan kòmantè la hein wap ekri nan kòmantè a men ki vèsè ki plis touchew epi si ou ta gen yon sijè ke ou ta vle nou pale de li nan lòt emisyon an ou kapab toujou ekri nou nan kòmantè si ou ta gen de kesyon ke ou ta vle poze ou kapab toujou ekri nou nan kòmantè yo ban nou ti kòmantè di nou ki kote wap tande nou di nou kisa ou renmen poze kesyon e e ou mèt pale nan kòmantè la epi nou menm nap fè lòt emisyon pou ou ki prale sou sijè sa. Alò nou pati nou gen jenèz 2 vèsè 24 jenèz 2 vèsè 24 wap li l lakay ou tout moun konnen sa se rezon fondamantal menm ki fè yon moun marye pwovèb 31 vèsè 10 a 12.

ankò oubyen ekri sa w panse, di nou sa w vle nan kòmantè a kote w ap tande nou, sa ap fè nou anpil plèzi. Pa bliye pataje emisyon an, si w ap gade nou sou YouTube pa bliye abòne ak chanèl James and Lucia a, pa bliye kwoche ti klòch notifikasyon an. Si w sou Facebook tou ou ka ban nou yon like e si w sou TikTok ou kapab toujou toujou e ban nou yon like, swiv nou e pataje emisyon an pou nou pou nou kapab gen plis moun nou bezwen rive avèk plis abòne e nou bezwen ganye kantite èr nou bezwen an nou bezwen pou pataje emisyon pou nou sa ap fè nou anpil plèzi se te zanmi w James Laureus ki te ansanm avèk ou nou kwè ke nan semèn nan wap gen plis emisyon ki pwal fèt sou chanèl James and Lucia a. Ou pral jwenn lòt emisyon mizikal, m panse w ap kapab jwenn anpil divètisman pandan w ap rafrechi nanm ou avèk la moralite, avèk bèl mizik sou chanèl la. Pa bliye pataje li e sa ap fè nou anpil, anpil plezi. Se te zanmi w James Torius. Tchaw!